Mwen wè yon fi la ki tonbe atè a ki rele Chandalinda paske mwen wè li te gen pwoblèm ak yon fi mwen wè l atè a m kwè se m kwè se fi a ki bay kou a Ebyen ok vin rapid tande vin rapid Oh Chandalinda

Kouzen, kouzen. Wi, mo.
Sa k pase menm?
Ou konnen m gen yon mouda. Kòman bagay yo ye? Ou konnen m trè byen, gras a Dye. Men w, men w, men w. Ou nan bouk la la, wi? Wi. Monchè, kouzen pa mwen, yo di m gen pwoblèm nan bouk la la. Sa k pase?
Monchè, kouzen, gwo pwoblèm. Monchè, lè m di w sa, kouzen. E kou, kounye la, m di fò m wè ansanm avèk ou. Epi pou w ka pale avèk sekirite a. Paske yo konnen lè m ap pale ak sekirite a, sekirite a toujou ap voye kò l anlè. Men m pral pale ansanm. M di fò m wè avè w pou m pale ansanm avèk ou. Monchè, se yon kout fil mwen pran la nan telefòn la, yo rele m la. Yo di m Daliin kraze chandalye anba chaplèt. Mesi.
Se anbilans yo dim ki vin levil la, se sekirite a ki wè bagay la grav, ki gentan rele anbilans, ki vin dèyè lakay li a la. Mesi Dani sa fort. Monchè,
ou konnen sekirite a mpa, mwen menm avèl nou pa pale. Men sa wap fè, map voye w kot sekirite a, epi ou pral pale ansanm avèk li. Ou di on sekirite sak pase ou an, map bon may pou li sou li. Mwen di mwen chè, e pa e pa mpa ou koman sa e dalin koman li. Banm nouvel chan dalin. Kounye a la mwen kwe depi ou mande pou chan dalin, li menm lap tou pale ou de chan dalin. Epi lap tou di ou kisak pase. Men jan mwen bagay yo, se sa dalin, dalin ap pran prizon li. Dalin ap pran prizon paske jan pale a, jan bay la ye a, bay la konplike. Paske ou pa sipoze jwenn moun nan, epi pou wap leve men sou li, pou wap bal kalòt. Yo fèm konnen se anbilans ki vin dèyè. Bon jodi a la, m te la pou mal ka Dalin nan, men m pa kwè m pa kwè m pral ka Dalin nan non, paske jan m wè bagay yo ye la, Dalin se yon moun konsa l ye, moun pwoblèm mwen Dalin ye. Nan sans sa, Dalin se yon moun pwoblèm li ye. Bon, kouzen. Jan w wè m di w la. Nou prale kot sekirite a. Ok.
Epi m ka konsa tou, m ka rive kot sekirite a konsa tou, m ka pa rive. Ok. Men kounye pou m ka pale avè l, pou m ka konn kòman bagay la byen ye. Poutèt si pou n al lopital la, pou n al wè kòman dam lan ye, pou n ka ale. Paske bagay yo vrèman konplike nèg. Ou konprann?

Ki legliz la? Kote nou t ye ya nan ki envite nou te ye ya? Nou te mal òganize men jodi a ou ban nou yon teren pou nou konstwi legliz la nap fè bèl travay sa nou di w mèsi pou bonte w pou la pou sa w fè nan lavi nou pou sa w kontinye nou konnen legliz sa sa son benediksyon li ye nan 3 mwa ankò legliz sa ap fin konstwi epi nou pral gen anpil fidèl e nou pral antre ofran an di tou pou tout bagay yo ap mache nòmal. Nou di w mèsi, nik gran Dye le gran kreyatè. Bondye beni w pastè. Amen sèvitè koman nou ye? Kòb legliz la e travay sa yap fè bò isi a la. Bon avèk Jezi sèvitè sa se kòb legliz la. Kounye a la. Lè nou bay ofrann nan legliz la men kote nou envesti li. Woy! Sa se plan legliz la. Sa e plan legliz la. Egzat. Kounye a la nap travèse legliz la. Se la nap travèse legliz la. Nan 3 mwa ankò nou kwè legliz la ap gentan.

Koutè a ladan l. Ok, ok. Gen yè deyè pou nou fè yon bay la, yon sekretarye. Ok. Pou nou resevwa moun yo, konprann? Ok, ok. Dapre ou, konprann? Bon, pastè, nou p ap ka rete non paske gen pwoblèm nan bouk la, pastè. Pastè, lè m di w sa, pastè, bouk la chaje pwoblèm ladan l. Samedi a pastè m pa konnen si w te gentan wè avèk medam yo, medam yo kap bay pwoblèm nan bouk la pastè.
Mon chè pastè m poko fin gen tout enfòmasyon men daprè enfo m gen yo di m Darline kenbe chan Darline yo kraze l yo fè m konnen sekirite a wè bagay la si tèlman myèl sekirite a genlè al souke manzè atè a l genlè wè l pa menm brannen menm li gentan rele lapolis li rele anbilans
Bon daprè enfo m gen yo di misye kite a pa menm rete li pa konn si anbilans lan li gentan rive a si li pa rive.
Monchè jodi a fò ta chache wè avèk Daline pou ta pale ansanm avèl.
Pase Daline Daline nan menk dan. Vrèman m te rankontre avèk Chandaline, Chandaline te vin pote m plent pou Daline ki tap bal pwoblèm. Konprann? Nachan Darline te esplike m pwoblèm yo M te chèche jwenn avèk Darline Vrèman Darline t ap esplike m ti moso Men apre Darline te fin pale avèk zanmim Darline genlè te alèz Genlè te fè rankont avèk Chan Darline Genlè nan menm moman sa yo genlè goumen an. Monchè pastè gwo pwoblèm depi avan yè la bon m pa gen nouvèl ni Darline ni Chan Darline bon m te jwenn ap Davy la m t ap di Davy sa Davy di m li prale kote Kote Darline nan Bon kom ou ka al an kopayi Davi E donk lè nou rive na poze sekirite a kesyon E pi apre sa lè nou rive anlè a na pale ak Darline Mwen pa wè l Mwen pa pral kay Darline nan kounye a non Paske sekirite a li toujou Li toujou ap ouvè kò li E lè m prale a m pral an granmoun e lè m ap pase sou li Li k pral ouvè pòt la pa mwen pou m antre Men Bondye konnen Fò pase Wi pastè pase Priye ansanm avèk Darline, priye avèk Darline si son satan ou move despri kap fèl kraze moun yo ou byen ou konnen depi moun nan jalou jalouzi a son move despri liye. Se nòmal gen yon bagay tou lè moun an fè gran sèp te Jezi ki gon seri de bagay moun an te konn ap fè li li kite yo. M toujou pale Darline pou l pa mete chèn, pou l pa mete zanno, pou l pa mete bagay bijou. Men m toujou jwenn avèk Darline li toujou ap itilize yo. Le fèt ke ou toujou itilize bagay sa yo, satan gen viktwa sou ou. Egzakteman, egzakteman.
Ebyen n ap fè tout sa k posib pou w ale ansanm avèk Dave. Amen. Pou mande gras Darline, pou n ale pran enfòmasyon pou n konnen. E si nou kontinye priye pou Chandarline pou Bondye ba l lavi, nou kwè nan pwoksiman semèn k ap vini nou ka wè Chandarline.

Dale anlè a ti bouzen nou pa konnen kòm tout sekirite nan pot la. Sou ka ban nou chans pou nou ale antre pou nan lwe Dalin. Paske nou tande kon eskandal ki te pete antre Shan Dalin avèk Dalin. Ke Shan Dalin tande se anbilans li voye kòm mwen pastè legliz la. Fòm konnen ki sak pase.

M te gen pwoblèm ansanm avèk li. Bon, apre lè m wè bagay la, m te gen ta al manyen fi, m te gen ta manyen fi an. Bon, m konn isi a, n ap etranje, bon, m konn jan bagay yo ye. M te gen ta manyen li epi m rele anbilans epi m tou kouri. M tou ale. Men aktyèlman la, nou pa konnen ki kote l ye, èske l lopital?
Bon, aktyèlman, bon, m pa gen, m poko gen repons.

Nou vin la nou va telman ri nou menm se yon sware kap nou chita. Annou chita nan pwa a sou fèt rive. Nou fè kwi renmen avan nou chita nou te konn ta fon ti pale avan sè Darline. Map tann ou pastè se mwen m twò move san la pou koman nou fèm fache. M pa ka move san paske mwen se mwen pastè legliz la m kwè se mwen ki reskonsab kelkanswa sak pase fòk se mwen pou yon moun chèche jwenn ok.

Pas. Moun anlè chan dani nan de kay mwen se nou met ansanm se mwen penyen tèt li li penyen tèt mwen bon li met sou plaka lap ti manje pot ban mwen la men menm lèm fè manje m kite pou li tanke nou byen lèl bou yon ti dlo l banm ti rès la li men ou pap bwè m pran m bwè li pou moun konsa pou pase nan menm pou mariw hein li te ka touye w. Ou konnen fòm diw satan se yon bèt ki rizèz pafwa tou si ke ou pa jwenn li ansanm ak mesye a. Pa jwenn li pastè, kenbel avèk li wi, kenbel avèk mesye a nan menn wi. Lè vin pèmèt li montre li moun sa ki moun mwen ye pou m voka sou pou kont mwen wi. Li bon pase sa pi mal, m te lap mache di moun konsa pat nèg la wèl mayi avèl. Sa fout trè lèd. Tande sa map diw byen sè Daline. Pafwa ke tou ou ka wè 2 moun ap pale yo gen yon konvèzasyon sere, men yo pa gen yon relasyon de fi ak gason antanke mennaj. Paske lè ou se yon moun legliz, yo se yon moun legliz, moun sa yo toujou gen yon ide a pataje. Pafwa li bezwen konn lafwa frè Sifwa nan levanjil, e frè Sifwa tou bezwen konn lafwa l nan levanjil.

Oh oh avan sel nou sa nou gen lot neg. Wap fè fiyèl non isit la. Sa te rive Jeanne d'Arc la prive nou tout la.